Hello guys, kijan nou ye? Sa kap fèt, sa kap fèt, kòman nou ye zanmim yo, fanmim yo? Jodi a m fon pase wè nou sou chanèl la, paske depi premye janvye nou pa. wèm depi premye janvye m fin pataje videyo a depi lè sa nou pa wèm e mwen la mwen poze m anba gras Bondye m swete ke gras Bondye kouvri nou m swete ke nou tout byen e jodia mwen fè videyo sa se yon videyo de remèsiman mwen vin di mèsi a tout moun ki abòne ansanm avèk chanèl la a tout moun ki te edem pou m rive avèk 400 abòne jodia mwen fè videyo a pou m kapab remèsiye nou. E yon gwo remèsiman espesyal avèk Djemy Moïse e ansanm avèk tout madanm li. Mwen di nou mèsi anpil mesyedam pou kouraj nou, pou sipò ke nou ban mwen an. Mwen di nou mèsi anpil e map di yon mèsi espesyal osi a Maestro Troupe Roseau Yon mèsi espesyal a Fabienne Léger, yon mèsi espesyal avèk Edmond, Edmond Meli, Melissa, Edmond Melissa, wi je kwa Edmond Melissa, m pa fin chonje si se sa non men m byen kwè se Edmond Melissa. Depil tande Ed moun tap gentan konnen li menm e kechou m pa chanje signatil e farex farex zanmi pam m gen lontan m pa tandew m pa konn sak pase m pa tandew ni m pa vwaw ok mwen di merci avek tout moun ki abone ansanm avek chanel la e yon gran yon gwo merci man avek tout lot moun yo net menm lem pa site non nou non yo anpil em pa chanje yo. Men, ou fè pami tout moun ke mwen remèsye yo paske videyo a se yon videyo de remèsiman a tout moun ki abòne ansanm avèk chanèl mwen an, a tout moun ki ankouraje m, a tout moun ki sipòte m pou m rive a 400 abòne. E ou menm tou ki abòne ansanm avèk chanèl la ki pa kite yon kòmantè ke mwen pa wè ke w abòne, mwen di w mèsi. E m ap mande w kontinye Ankourajem kontinye sipòtem nan sa map fè a ok zanmim yo fanmim yo ou konnen depi nou depi se travay sa nap fè nou tout se yon fanmi se yon zanmi se yon kòlèg e map di mèsi avèk mari osi yon remèsiman total kapital avèk nou tout tout moun ou menm ki konnen kew abòne ansanm avèk chanèl la mwen diw mèsi. anpil e sou menm ti video sa tou mwen tou pote yon konsèy pou nou tout tout moun ki gen chanèl e tout moun ki pa gen chanèl youtoub konsèy la konsène nou tout ok zanmi m yo jodi a mwen vin di nou pa kite pyès moun fèw santi ke w pa moun pa kite pyès moun mete pye sou kou nou pa kite pyès moun fè nou mache tèt anba paske ou gen yon rèv ou gen yon objektif. Tif, Kwè nan tèt ou, kwè nan sa ke wap fè a, toujou rete pozitif tankou jan Yeno te dil nan videyo tou dènyeman l te fè a kote nou te vin pale nou de pozitivite, kisa pozitif la ye li te vin detaye l ban nou e mwen te kwè nou satisfè de detay ke li ban nou de pozitif la. E m konnen gen anpil moun ki renmen sa, e konsa tou gen moun sa pa enterese yo paske gen anpil moun yo plis renmen moun k ap vann kò yo sou youtube, moun k ap vann kò yo sou facebook, moun k ap pote lòt bagay, joure, di betiz, gen anpil moun se sa yo renmen. E moun ki renmen bon bagay la tou w ap toujou jwenn li pataje videyo a, l ap toujou kite yon kòmantè epi l ap toujou kite yon like. Mwen di yon gran mèsi avèk nou tout ok. E wi pou m kontinye Sou konsèy kem pote pou nou, mwen vin di nou ankò pa kite pyès moun fè nou santi ke nou pa moun, pa kite pyès moun mete pye sou kou nou, pa kite pyès moun fè nou mache tèt anba. Kwè nan rèv ou, toujou rete pozitif, kwè nan tèt ou. Ok, se sa mwen vin di nou jodi a. Paske gen de pa fwa ou konn ap fè yon bagay, ou konn tèlman jwenn moun kap dekourajew, Si w pa gen bon sans ou, si w pa kwè nan tèt ou, w ap dekouraje. W ap dekouraje wi nan sa w ap fè a. Men jodi a m vin di w, ranmase fòs ou, pran fòs ou, pa kite sa moun ap di fè kòmsi w soud. Paske defwa sa moun konn ap di konn fè w dekouraje. E gen moun ki konn arive dekouraje, se aprè lap vin lap panse lap di non, li pat dwe koute pawòl nan bouch entèl ki fè l jounen jodi a, men li pa reyisi nan sa kel tap fè a. Non, reyisit ou pa depan de moun, reyisit ou depan de ou menm ansanm avèk Bondye, se kwè nan tèt ou, rete prozitif, kwè nan sa ke wap fè a pou ka reyisi. Paske, sa moun ap di pa ka fè w pa reyisi. Ou konprann? Sa moun ap di pa ka fè w pa reyisi. Setman ou menm ou konn sa w ap fè a, ou konnen w gen yon objektif, ou bezwen reyisi nan sa w ap fè a, kwè nan tèt ou. Goumen pou sa ke w bezwen an. E sa w bezwen an, pa gen yon moun k ap ede w pwosede l. Pa gen yon moun k ap ede w rive kote w vle rive a. Se ou menm ki pou Gen kouraj ou menm ki pou bay tèt ou fòs pou w rive, pou w rete pozitif, rete sou chemen ke ou ye a, pa gade agoch, pa gade adwat, pa koute sa moun ap di, fè dezepsyon, dezolasyon, dekourajman mete pye sou kou w pou w pa rive kote w vle rive a. Ok zanmi m yo? Paske, sa wap fè a, se ou menm ki konnen l, moun nan pa konnen l. E gen moun tou ki konn ap dekouraje w, se paske li wè si w rive, li pap li pap bon pou ou, li pap fin renmen w rive, li ta renmen pou w rete konsa jan w ye a, pou w pa janm fè okenn efò. E gen moun nan tou k konn arive dekouraje. Sa moun ap di konn arive yo fè yo dekouraje nan sa yap fè a menm lè moun nan te kwè nan tèt li, menm lè moun nan vle, moun nan konnen l gon objektif li bezwen atenn avèk objektif la, li koute li koute e pale anpil, li koute sa moun nan ap di, li moun bon paske lè moun nan li menm li vle dekouraje w la, Li prezante tout bagay devan je w. Li prezante w tout bagay devan je w dekwa ke pou ka arive dekouraje. Men ou menm, ki kwè nan tèt ou, ou konnen w gen objektif, ou kwè nan Bondye, w ap reyisi kanmenm. E ou wè lè w reyisi, hey! Premye moun ki pral vin felisite w, se li menm. Premye moun ki pral vin di w, ou wè lè m te di w pa dekouraje a? Ou wè lè m te di w, ankouraje nan sa w ap fè a? Bagay, Epoutan, kiyès ki t ap dekouraje w? Li menm ankò t ap dekouraje w wi. Li menm ankò ki t ap dekouraje w, men lè l wè w pa dekouraje, li wè w reyisi, la li oblije, li bwat bra, li bat bwavo pou ou. Men se pa a tout kè l li fè sa. Se a, se pa a tout kè l. Se yon bwavo ipokrizi, se yon felisitasyon ipokrizi ke l, ke, ke l ba ou. Paske li pat vle w reyisi men Bondye pou ou, ou te kwè nan tèt ou, ou te kwè nan rèv ou, rèv ou reyalize. Kounye a lè l gade tout bon vre li wè rèv ou reyalize li di li di mesye ou wè se pa de dekouraje m pa dekouraje manzè non oubyen mes misye non pou misye pa reyisi gade misye reyisi lan boul figi m nan la. E vreman vre nan boul figil ou reyisi lè sa l pral chèche zanmi w el pap zanmi w vre li pral li pral chèche zanmi w li pral antre anba w jous pou l kapab benefisye de de de sa w reyisi de reyisit ou ou konprann pou l ka benefisye de reyisit ou ebyen zanmi m yo fans mwen yo se ti konsèy sa mwen te pote pou nou jodi a sou ti videyo sa map mande nou Anvan m ale, pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la, pataje videyo a, like epi kite yon kòmantè si w renmen travay ke m ap fè a, paske mwen gen anpil, anpil, anpil bagay pou nou, mwen pot, m ap gen anpil konsèy pou pote pou nou. Ok fans mwen yo, mwen renmen nou anpil, anpil, m ale, n ap wè nan yon lòt videyo, a la pwochèn! Mwah!